Real de Madrid ap jwe dan lespas sa genyen plizyè match, 13 match san defèt pou ekip madrilèn nan. Malgre 8 a 9 jwè yo genyen ki a lenfimri, sa pa anpeche Carlo Ancelotti kontinye ap fè yon trè bon debi de sezon avèk ekip Real de Madrid la. 8 a 9 jwè trè enpòtan ankò nan dispozitif li an, men sa pa anpeche se mache y ap mache sou fyèl ekip. Kit nan chanpyona nasyonal yo ki se Liga e Aspo a, kit nan Lig dè Chanpyon an ke nou kapab di an Ewòp. Jodi an la, Real de Madrid genyen ekip Granada a nan Santiago Bernabeu a 2 gòl a 0. kote ke Real de Madrid te genyen plis ke 70 pousan posesyon de bal avèk yon sipèb Toni Kroos san nou pa bliye Brahim Diaz ki te trè bon nan match jodi a. Brahim Diaz ta pral make premye gòl lan a la 26 zièm minit de je avèk yon 1 2 avèk Toni Kroos kote ke misye bay Toni Kroos balon an Toni Kroos nou konnen ki gen yon vrè, yon gwo klèvwayans, misye tou tape balon li remèt Brahim Diaz li, Brahim ki ta pral met balon an hors de portée gòlkipè ekip Granada a, lè sa nou tap jwe 26 èm minit de jeu. A la 57 èm minit de jeu, dezyèm gòl la ta pral vini avèk Rodrygo Goes, Nan yon premye tan, Jude Bellingham, li menm ki ta pral choute, gòlkipè a ta pral fè echèk avèk milye tèren anglè a, ebyen Rodrygo Goes ki t ap vini a bou pòtan, Rodrygo ta pral pwopilse balon sa nan filè, lè sa nou t ap jwe 57 tièm minit de je. Te kapab genyen plizyè lòt gòl ankò bò kote ekip Real de Madrid lan, Real te genyen kontwòl total match foutbòl lan, Men malerezman, nan fen rankont lan, ou ta pral jwenn yon sipèb pas de la part de Jude Bellingham pou Federico Valverde, Urugweyen an. Malerezman, gòlkipè a li menm li ta pral fè echèk yonk ankò yon fwa avèk towo sa li menm ki se Federico Valverde. Match foutbòl la li menm ki fini konsa, 2 gòl a 0 an favè Real de Madrid. 13 match an san defèt pou Real de Madrid, Real ki kontinye genyen tèt klasman Liga a apre 15 joune ki jwe nan chanpyona a fanatik foutbòl mwen yo Real ki kanmenm pran Liga a oserye ki pran kòmansman sezon an trè oserye fanatik foutbòl mwen yo. Toni Kroos misye li menm te fè yon sipèb match Toni Kroos jodi an se pa sèlman jodi an Toni ap ba nou match sa o sa genyen plizyè match la misye ap jwe trè trè byen nap pale kanmenm de Toni Kroos jodi an la misye li menm te touche anpil balon Toni Kroos fè yon pas desiziv misye te kanmenm gen 94 pousan de reyisit presizyon nan pas li yo. se te kanmenm 124 sou 132 pas ke misye li menm li te fè ki te konplèt, misye te kreye yon grand chans, misye te genyen 17 nan 18 long bal li yo ki te presi, 9 rekiperasyon pou Toni Kroos, 6 dyèl ke li menm li te genyen nan match foutbòl sila, epi 4 fot misye te ganye, n ap pale kanmenm de milye tèren alman an, n ap pale kanmenm de Toni Kroos. Aprè match lan, Toni Kroos li menm li te pale de pas sa ke li menm li fè anpil moun kontinye ap pale, ap fè anpil elòj. Misye kan menm di se pat anyen de spesyal ki te fèt ebyen nan pas sa, se just yon pas desiziv ke m fè pou Brahim Dias. Toni Kroos misye li menm li konte 8 match nan Liga a avèk plis ke 15 long bal konplèt. Ebyen se kan menm yon presizyon plis ke 90 pousan depi 2015-2016, Depi sezon 2015-2016, Toni Kroos nan match foutbòl yo se kanmenm 90 pou san misye li menm li genyen 15 long bal konplèt nan 8 match nan Liga a fanatik foutbòl. Okenn lòt jwè pa posede ebyen plis ke Toni Kroos ebyen pandan dire de tan sa ke nou menm nap pale a la fanatik foutbòl Toni Kroos li menm ki kanmenm ap fè koze. Brahim Diaz ki te kanmenm l'homme du match jodi an, misye te trè bon. Misye fè konnen li te chwazi netwaye soulye Toni Kroos jodi an pou lòt gòl yo kapab vini toujou e misye ri. Misye di Toni li menm se kanmenm yon gran jwè ke misye ye. Nap pale kanmenm de Toni Kroos, trè bèl jwè foutbòl, fanatik foutbòl mwen yo. Toni di pas la li menm li pa anyen, misye di lè mwen menm map jwe foutbòl, mwen pap jwe pou tèt mwen. Map jwe pou m kapab amelyore tout moun ki otou de mwen menm, se sa ke Toni Kroos li menm li fè konnen. Misye te pwofite fè anpil elòj pou ekip Real de Madrid lan. Misye di se pa fasil pou genyen 5 match ebyen youn kole ak lòt avèk otan de blesu e sesi, blesu sa yo yo menm yo trè zenpòtan, se de jwè ki trè zenpòtan ke yo menm yo ye. M pa ta kapab ap pale de Real de Madrid okou de dènye match yo la pou m pa pale de Rodrygo. Rodrygo nan 5 dènye match Real de Madrid yo, se kanmenm 7 gòl atakan brezilyen an make, 4 pas desiziv. Rodrygo ap jwe sou yon lòt planèt la, misye ap jwe trè byen, Rodrygo Goes se vre ke kòmansman sezon pat twò bon, men misye li menm li reprann li la. Kont Braga a misye li menm te fè yon gòl, yon pas desiziv, kont ekip Valence lan 2 gòl, 2 pas desiziv, Kont Cadiz 2 gòl yon pas desiziv, kont ekip Napoli an misye fè yon gòl, kont ekip Granada a misye fè yon gòl jodi an, Rodrygo ki kanmenm ap jwe trè byen fanatik foutbòl se kanmenm a felisite, lè sa pa bon nou kritike men lè sa bon tou fòk nou kapab di l. Movèz nouvèl pou kanmenm Dani Carvajal ki genyen dout misye kapab pa la kont ekip Real Betis la nan pwochen joune a, n ap pale kanmenm de 16 ème joune a misye ensèten akoz de yon ti enkonfò ke li menm li genyen selon klèb madrilèn nan ki se kanmenm Real de Madrid. Carlo Ancelotti fè anpil elòj pou Brahim Diaz, misye fè konnen Brahim ap fè yon trè bon travay, misye di kèlkeswa kote ke misye ap jwe sou tèren an, misye li menm li bay satisfaksyon. Misye di m vrèman satisfè de pèfòmans Brahim Dias yo fanatik foutbòl mwen yo. Li te pwofite pale de Rodrygo Goes tou. Misye di pe enpòt kote ke Rodrygo ap jwe sou teren an, pa gen kesyon a goch ou pa, misye ap make anpil gòl. Enben misye de retou finalman a o meyè nivo l, misye de retou avèk meyè nivo ke li menm li genyen an fanatik foutbòl se sa ke Don Carlo Ancelotti li menm li fè konnen fanatik foutbòl mwen yo. Brahim Diaz se meyè jwè match foutbòl lan, misye fè yon gòl, 79 balon ke misye te touche, 2 pas kle, 2 gwo san okazyon kreye, 3 driban reyisi, 2 entèsepsyon nan match foutbòl lan, 2 plakèt, 6 rekiperasyon, 6 dyèl o sòl ke misye li menm li te genyen, Brahim Diaz te trè bon nan match foutbòl sa. Fanatik foutbòl Santiago Bernabeu an te kanpe, y ap chante non Carlo Ancelotti, Sa moutre nou, sa son siyn ki koz ke, mwen menm mwen di nou sa klè, sa se JBS ki di nou sa, Carlo Ancelotti pap kite Real de Madrid kounya. Enben nan pwochen jou kap vini yo la, ap gen yon pwolongasyon se pral Carlo Ancelotti kap pwolonje pou pi piti pou 2 sezon an plis anndan Real de Madrid, misye kap fè yon trè bon travay, kòmansman sezon an la misye lidè liga a apre 15 joune ki jwe, misye genyen. Meyè atak nan Liga a, meyè defans lan, misye kanmenm se 5 match ki jwe an Champions League an 5 viktwa, Carlo Ancelotti kap fè yon trè bon travay, chapo ba pou ou menm an ki se Carlo Ancelotti 13 match san defèt, 5 viktwa youn kole ak lòt. Pataje video sa, like l, se te kanmenm JBS, pase yon bòn sware, ale, na kwaze.